kouvri yon atis etranje, yon atis entènasyonal, si n ka di l konsa. E sa fè m vrèman lapèn ke se sou fòm sa ke nou pral kouvri dezyèm atis nou sou paj 509 Magazine. M panse ke si ou branche Hip-Hop, si ou branche mizik amerikèn, w ap konnen kisa ki ap fè bri semèn sa a. Donk nou ka di pli presizeman dimanch, dimanch bonè nan maten. Donk rapè Juice World nou konnen ke yon pakèt moun renmen bon non misye se Gerard Egan's Donk misye arive pèdi lavi li yès dimanch maten o zanviwon de 3 zè di maten konsa Misye te nan yon jet prive, li menm avèk zanmi l yo t ap soti Los Angeles pou yo ale Chicago and pandan ke misye sou pis lan misye te fè yon atak, yon seizure donk misye te kòmanse ap bay san nan bouch li tou sa donk yo te kouri avèk misye nan lopital e se la ke misye ta pral misye ta pral mouri misye ta pral mouri sou kondisyon sa Kisa ke nou ka di de atis sa Juice World, 21 an sèlman, e nan yon ti kras tan ke misye ta rive enpoze l nan game nan, si nou ka di l konsa, nou konnen misye soti mizik ki te nan Top 25, Top 10 nan Billboard lan, misye te fè yon kolabore sou yon album avèk Future, misye featuring avèk yon pakèt lòt atis, se mizik sa yo ki te nan Billboard lan tou. Nou raple nou ke Juice WRLD te dekline envitasyon Double XL Freshman List ke yo fè chak ane an. Kisa ankò? Nou konnen ke se yon gwo atis, misye te gen yon gwo karyè devan l, misye kòmanse rekòd mizik li sou telefòn li, tou sa avan ke li te vin gran ke jan li vin ye a. And nou te anvi fè videyo sa depi dimanch, depi dimanch aprè fè yo, men m te vle gen plis enfòmasyon sou kesyon lanmò sa, kisa ki pase egzaktemen pou nou te ka pote plis enfo pou ou si nou ka di li konsa. Pa bliye ke ou sou paj 509 Magazine, pa bliye like video sa, subscribe epi klike sou ti klòch la pou ka toujou update, pou ka toujou konnen kilè ke nap pote enfòmasyon, kilè nap poste video pou ou. Juice World 21 an sèlman, misye te rele Juice the Kid avan, apre sa li vin chanje non an pou Juice WRLD, 21 an. Misye selebre anivèsè li resamman la, 2 desanm, nou konnen Juice WRLD se yon non ke li te pran nan film avèk Tupac ki te rele Juice, tou sa, and then. Yes epi gen yon ankèt ki deja ouvri sou kesyon lanmò misye nou konnen nan jan ke misye mouri an lapolis gentan mennen ankèt pou konnen kisa ki koz misye mouri nan yon kondisyon parèy pral gen otopsi ki pral fèt e lapolis te deja louvri ankèt li, y al dekouvri on afè de 70 liv marigwana nan djèt prive ke nèg yo te ye a, yo dekouvri lòt dwòg tankou codeine, on pakèt konprime and then 3 zam. Yo te arete 2 nan moun ki te nan djèt prive a, aprè sa yo vin relache yo. Byen sur, lapolis bal mennen ankèt pou konnen, paske bagay Sa yo pa janm piti, nou pa konnen, nou konnen atis lan, lap vwayaje nan jet prive, yo pa fouye nèg yo vrèman, li gen zanmi, nèg yo ka menm itilize popilarite nèg la pou yo fè biznis pa yo sou kote, pa bliye ke se Chicago yo te ye, 70 liv mayeguana se yon pakèt bagay, daprè sa yo di se yon bagay ki ekivalan a nenpòt 150 mil dola, donk eske se. pwodwi pou nèg yo fimen pandan ke yap vire ou byen se pwodwi ke nèg yo ta pral bras dapre sa ke kèk moun gentan ap di. E nou pa ta swete ke e bagay sa yo lye avèk lanmò misye, gen moun ki te nan avyon an ki gentan di vrèman misye tap pran konprime tou sa. Pa bliye ane dènyè, msye Juice WRLD te di ke li menm l ap mete fen avèk kesyon de dwòg sa yo, kodeyn, tout lòt fòm de dwòg ke atis yo konn pran. Donk, nou pa ta swete sa vrèman ke bagay sa yo lye. Paske m panse ke 21 an, e nou pèdi yon pakèt lòt atis nan jan de sitiyasyon sa yo. Donk, n ap rete pozitif e n pa vle ke yon. Kenn moun menm si se ta sa ankenn moun al pale mal de atis lan ann plus rete ann plus rete pozitif ann pale de sa li te reprezante nan lavi yon pakèt lòt jèn yon pakèt lòt atis nou konn wè misye ap freestyle avèk YBN misye konn ap hang out avèk yon pakèt lòt atis donk ann just rete pozitif. Men ou konnen nou menm nou la pou nou pote nouvèl yo pou jan ke yo ye an. Nap swiv bagay yo de prè, ankèt, tou sa, otopsi, epi 509 magazine ap pote enfòmasyon an pou ou jan ke li ye a. Pa bliye subscribe, pataje video a avèk yon zanmi w, kite yon kòmantè, di nou kisa Juice WRLD te reprezante pou ou, èske ou te renmen atis lan, ki mizik li ke w te renmen, ki featuring, tou sa. Epi nou ba w randevou pou yon lòt lè pou plis enfòmasyon. Babay.